Lè yo kòmanse ranje timoun. Map tann ou bebem. Map tann ou cheri nou pral fèmen talè. Ou wè gon vakabòn ki dim konsa m sanble a Marilyn Monroe Èske ou wè gon vakabòn ki dim sanble a Marilyn Monroe Èske ou wè Èske ou wè kote ou vin atake mwen bay live madam nan Hein Èske nou wè Pa esalisan isi a la se moun ki met pòfin k santi bon k benyen Konprann Isi a la se moun ki fè la makiye. Wouyy ou gen stil aktris wi merci cherie pa manje lèt bebe a non Blondy ou kòmanse achte lèt pou bebe a Mwen poko nan.
fò vin avèk m pran de twa kiyè de twa louch wi Blondy lòl ap vin pot lèt la pou mwen pou l fèm konnen timoun yo wi k fè cheve m epi m fini se a yo banm tou lè sèvis male timoun gadon Ara vre pa wèl bòz cherie. Baz, sa nou moun konn gen fo vant. Yo poko fin non bib yo poko fin bon non map kite danw toujou wi yo poko fin fèmen non men yo miyò ke avan kounya m ka ri ou konprann doktè Gregory cheri dantis doktè Gregory men bann ti mandem kote m prale yo timoun kòman nou wèm
kòman nou wèm isi a la se rantre chifonnen soti prese wi.

Rachelle fè tèt li la, l fè zong li, li fè makiyaj. Bèl ti fi. Rachelle est très jolie.

M pa tande w non cheri m tande yon ti moun kap kriye so si w te ka fè yon jan pou w te kapab kalme li yon ti jan pou w te ka pale avèk nou bebe ahh.
Tcheke email ou cheri pou tracking number.

Sa vle di ou pa tcheke l vrèman. Si w te tcheke l ou tap wè ke l pa UPS, li pa UPS se usps li ye. Alright ok m pral rete la. Dakò mèsi. Ok cheri mèsi. Blonde, mande m la savon. Cheri vin ba Rachel 100 dola savon pou mwen. Ba li 2 nan cha. Cheri, ou konn Marie vini li pa janm fè anyen depi maten l jis chita?

Wi wa relem ankò cheri paske m pap ka edew kounya Dakò am. Pa bliye nou gen buy one get one free nan tout pwodwi Blondlite yo. Depi nan krèm rive nan savon, nan lwil, nan tout. Tèt yo tout nèt buy one get one free guys. Ede la.
Men li wi. Vin vin fè pakèt mwen. Wè malgre m genyen wi m vin fè pakèt mwen toujou. Se pou nou ka pale menm wi. Vin fè blond fè defisi. Woch figou bèl amò rachou. Nou fè foto avèk video pou li a.
Maria vin fè foto a video pou mwen ooh fi a twò bèl fòk mal poste bebe a bebe a twò cute ooh mezanmi rachou epi koulè jaune nan sa te va a merveille rachou.
Brother di fè di nan studio bonswa. Allo bonswa. M pa pli mal non bebe koman m ka ede w. Non nou voye l ba ou otomatik ma chère. Tout pwodwi sou sit la buy one get one free. Ou menm ki ta renmen voye fon. Ti bebe yon kado, pase nan Amazon tape Blondedy Ferdinand Danje wap wè wap wè registry an tout tout ti bagay k ajoute ladann ou ka fè ti bebe yon kado ok wi alo. Blond mwen met òd pou pou fè òdè a wi California gen konbyen jou map fè te. Bon e ou k chwazi konbyen jou wi cheri sa se ou. E ou menm ki pou dim bebe. But e prente map prente yo la so nap tou prentel pou ou demen si Dye vel pou ale but se ouk chwazi konbyen jou lèm rive souli map wè mpaka diw vrèman se ouk fè kòmand lan e ouk chwazi Cheri tcheke si air kondisyone a bon pask ou cho ma Cheri e shipping map fè ok bebe ou pral jwenn tracking number ou talè.

Facebook paj mwen yo wap jwenn link Amazon nan ou ka voun kado fè ti bebe kado epi lè nap ouvè kado yo nap fè yon baby shower virtuel kote ke tout moun ap kapab gadel baby shower a nap gen kelke moun nou envite men se ap moun close a nou menm fanmi zanmi ki close a nou menm e nap fè li nan studio an la ok. So wap kapab wè kado voye a lè nou ouvèl nan live pou nou remèsyew ok. Blondedy Felty nan studio bonsoir. Bonsoir madame Blondedy koman ou konn fèm e zòn bay 30 minutes maintenant.

Wendy m bay Wilnis sa se pou le pèp. Waww. Mwen pral jwenn son lòt kado spesyal m pral konprann m pral bay le pèp yon lòt kado spesyal m pral bay ti ou son tifi wi mit la pyem ou fè m te di nou ti gason avan m dòmi mwen wè blondedy fon tifi bit la sanble a manman dipèfèt oh mon Dieu. Lap bèl hee.
Epi son marabou wi.

Mwen menm kap vle pale avèl. Ti moun nan son son son marabou wi marabou wi.
Oh.
M t bò gade m tèlman di bagay la tout moun di.